Bonjou bonswa oditè ak oditris tout kote wap tande jounal zantray sou radyo zantray dezyèm sòti nou pou semèn nan depi ou tande tèm sa se sèvitè ou Olondie Odel Monpremye ki pote tout dènyè enfòmasyon nan aktyalite a pou ou san fòs kote. Premye pwen nan aktyalite a, Amnisti Entènasyonal ekri onu, Òganizasyon dè Nasyon Zini, pou di kè kase yo genyen sou fòs peyi Kenya k ap vini Ayiti. Yo bay gwo verite nou pral pataje avè w. Dezyèm pwen nan aktyalite a, John Colem Morven mande antreprenè Johnson Napoleon gwo eskiz apre plizyè gwo polemik anpil moun choke. ou pwal tande. Twazyèm pwen nan aktyalite a, peyi Afrik di Sid ap akèyi gwo somè Brics, bagay sa bay tout peyi oksidantal yo gwo kè kase. Tout jèn etidyan kap prepare konkou egzamen leta, rete branche pou konnen kisa Brics la ye. Katriyèm pwen nan aktyalite a, Moïse Jean Charles, lidè Pati Pitit Desalin nan fè gwo manifestasyon nan vil Okap pou mande demisyon Ayièl Henry, se pa 2 koze sou dosye sa nan Pòtopwens. Oditè ak oditris Jounal Zantray, pa bliye abòne chanèl YouTube la, wap koute jounal la. Lè w fè sa, wap pèmèt fanmiy lan grandi. Nap rive pi byen sèvi w chak jou pi plis. Oditè ak oditris, men devlòpman enfòmasyon cho nou pote pou ou. Premye pwen nan aktyalite a, Amnisti Entènasyonal ekri onu, Òganizasyon dè Nasyon Zini, pou di kè kase yo genyen sou fòs peyi Kenya k ap vini Ayiti. Òganizasyon dwa moun sa ki twouve li nan peyi Angletè fè konnen peyi Kenya pa gen kredibilite pou ede konbat bandi nan peyi Dayiti. Amnisti Entènasyonal di sòlda peyi Kenya touye plis pase 300 moun nan pwòp peyi yo. Genyen ankèt k ap mennen sou yo rive jis jounen jodi a. Yon lòt kote, òganizasyon an deklare Ayiti deja viktim kolera, vyòl ti gason ak ti fi anba fòs militè onu apre koudeta 2004 la. Dezyèm pwen nan aktyalite a, John Colem Morven mande antreprenè Johnson Napoleon gwo eskiz apre plizyè gwo polemik anpil moun choke. John Colem Morven, ki prezante tèt li kòm lansè dalèt nan emisyon vedèt li a, Bat Bravo Pou Lajenès, bese byen ba pou mande Johnson padon paske tout sa li te konn di sou antreprenè sa se te manti. Bagay sa choke anpil nan kominote ayisyèn nan ki toupatou. Johnson te deja gen pou li te jije ak Morvan nan lajistis peyi Kanada nan mwa septanb kap vini la. Yon dosye nap kontinye swiv pou nou. Twazyèm pwen naktyalite a, BRICS se yon akwonim oswa yon sig ki vle di, B, Brezil, R, Risi, I, End, C, Lachin, S, Afrik di Sid. Peyi sa yo mete tèt yo ansanm pou bay lemond yon lòt direksyon. Soti 22 rive 24 dawou, chèf deta ak anpil delegasyon ki soti nan peyi sa yo reyini nan peyi Afrik di Sid pou kenzyèm somè BRICS la. Prezidan Lula, Brezil, Xi peyi Lachin, Premye Minis Modi peyi Lend, Prezidan Ramaphosa peyi Afrik di Sid ak Prezidan Putin ap twoke lide sou kesyon ekonomi, politik ak yon pakèt lòt sijè. Jan lemond ap mache. Bagay sa bay Lèzetazini ak tout lòt peyi Ewop yo anpil kè kase lè yo tande plis pase 22 lòt peyi mande pou fè pati BRICS la, peyi tankou Meksik, Arjantin, Arabi Saoudit, Iran ak anpil lòt vle mande pou fè pati BRICS. Yonn nan gwo inisyativ yo pran se kreyasyon nouvèl bank pou prete lajan. Sa parèt yon gwo menas pou FMI ak Bank Mondyal ki kontwole pa Etazini ak Ewop. Katriyèm pwen nan aktyalite a, Moyiz Jan Chal, lidè pati Pitit Desalin lan fè gwo manifestasyon nan vil Okap pou mande demisyon Aryèl Anri. Yon lòt kote, gwo manifestasyon fèt nan Pòtoprens, anpil Moun te rasanble nan kalfou rezistans pou monte Dèlma. Nan Okap, anpil moun te pwofite pandan manifestasyon sa denonse boujwa Okap mele ak avoka ak otorite vil la kap vòlò tè peyizan nan kòmye zòn Labadi. Yo yo lonje dwèt sou Jean Bernard Simonet Pase pran majistra ak lot moun nan leta kap fè enjistis sa yo kont malere. Mèsi paske w te ouvri pòt ou pou nou antre lakay lakay ou pote bon jan enfòmasyon pou ou oditè ak oditris. Pa bliye abòne chanèl youtube nou, kòmante, pataje.

Joyeux anniversaire a jouet pierre kap fete depi Canada se frè li Maxi pierre ki di li bòn fèt.